N ap di bonjou, bonswa avèk tout moun ki avèk nou jodi a. Non pa mwen se Emmanuel e se toujou yon plezi pou mwen chak tan m gen chans pou m prezante devan nou. E jodi a nou vini pou nou vin pwomote yon lòt chanèl ki se Mtech Production ki se premye chanèl YouTube ke m te genyen ke nou te fè yon kanpe sou li depi kèk tan. e mwen te ap travay sou chanèl pèsonèl pa m nan ki te Emmanuel Delhomme, enben jounen jodi a ke nou deside pou nou retounen ansanm avèk chanèl Emtech Production an. Kote ke nou pral genyen diferan pwogram sou chanèl sa a e youn nan pwogram ke nou pral genyen ke nou pral kòmanse ansanm avèk li se yon pwogram ki rele Secret Familial ansanm avèk Marie St-Fleur se yon moun ki ansyen nan kominote Irvington New Jersey kote ke m ap evolye a ki pase tout karyè l nan radyo depi an Ayiti, ebyen ki te retrete, ki pa t travay ankò nan radyo, ebyen jounen jodi a, li deside kolabore ansanm avèk nou pou nou fè travay la avanse. Paske nou estime gen anpil moun ki gen pwoblèm nan fwaye yo, gen anpil moun ki pa konnen ki kote pou yo ale, ki pa ka efòd yon kawounselè pou yo peye, ebyen Marie Saint Fleur li dispoze l pou li bay ofri sèvis li ansanm avèk tout moun ki bezwen. Ami telespektatè, bonswa! Non pa m se Marie Saint Fleur. E non sa a ke nou konn tande deja e ke non nou wè figi sa a. E mwen fè 5 an edmi e nan nan Radio Friendship m t ap fè Sekrè Familyal. E bon m te vin kanpe. Bon kounye a m jije bon pou nou retounen ankò paske gen anpil e bagay pou la famiy k ap soufri ki bezwen moun pou pale ansanm avèk yo pou nou pataje yo. Mwen retounen ankò pou mwen kapab vin vin pale ansanm avèk nou. E tout moun ki genyen yon doleyans Menm pwogram ke m te konn fè yo, ou kapab rele m nan 973 849 73 22. Paske se yon pwogram doleyans li ye, kankou pou nou pataje pou youn bay de zide. E menm lè genyen gen ide yo, mwen menm m konn pa ka fin di sa m panse, paske m toujou kite oditè yo pale. Men li toujou soti bon. E nou genyen pou nou jwenn pwogram sa a kounye a nan e sou youtube ou ka ale sou youtube wap e nan Emtech production epi ou kapab jwenn Marie Saint Fleur 3 zè pou 4 è se lè sa nap fè pwogram sa a e gen plizyè pwogram tou kap pase e gen plizyè sijè e se pa sèl sa sèlman paske gen plizyè sijè ke nou a nou gen pou nou debat gen plizyè pwogram k ap pase nan pwogram sa a e m espere pou nou tout e si youn tande la pou l kapab di tout lòt yo ke genyen sekrè familyal k ap retounen ankò sou youtube nan Emtek production So se Marie Saint Fleur, menm host la. So sela vle di youn di lòt. E nap retounen ankò. Jwenn, e kòm li sot bay telefòn li, e nap tape telefòn nan tou sou video sa, kote ke si ke w ta gen yon pwoblèm pèsonèl, ou bezwen yon moun ke w kapab fè konfyans, se yon mère de famille, se yon madan marye, se yon veteran ke li ye ki gen anpil eksperyans, m panse ke li gen yon konsèy ke l kapab ba nou tout. E sak fè ke nou kolabore nou ansanm avèk li. E nou pral mete men ansanm pou nou fè travay sa a avanse. E non sèlman ke nou pral gen pwogram sekrè familyal la, e n ap genyen lòt moun ansanm avèk nou. Pa egzanp, n ap gen de pastè ki ap ansanm avèk nou ki pral fè pwogram tou sou chanèl la. N ap genyen lòt moun ki pral vin fè pwogram sou pwogram sante, sante natirèl. Nou pral eseye vin avèk tout sa ke nou bezwen. E mwen menm pèsonèlman ke m pral gen yon lòt pwogram ke Nou stil ap chache moun toujou e si ke ou nan zòn Irvinton, New Jersey a oubyen kèlkeswa kote ke ou ye depi ke ou kapab fè lansman avèk nou nap bezwen èd nap bezwen anpil lòt moun nap bezwen biznis patnè nenpòt jan ke ou vle lil la nap bezwen moun ki pou kolabore ansanm avèk nou paske nou bezwen travay sa a avanse nou bezwen chanèl sa a rive lakay tout moun kèlkeswa kote ke ou ye atravè lemond antye mpanse ke wap kapab gen yon bagay ke ou kapab aprann de chanèl sa a sou len dimanch kap 2 me 2021 la nou pral Parèt ansanm avèk Marie St-Fleur, nou pral voye videyo sa a kòm yon entwodiksyon pou nou fè moun yo konnen ke pou yo prepare yo, e nou tande Marie ki sot kòmanse ap depoze sou nou, ki fè nou konnen ke sijè ke l pral trete dimanch 2 me a, se èske jounen jodi a 2 moun oblije marye? Paske nou wè ke maryaj jounen jodi a la, maryaj vin tounen yon biznis, maryaj vin tounen yon corporation, moun yo se sou kontra ke yo marye, so kesyon ke mwen m toujou ap poze Marie St-Fleur, poukisa 2 moun oblije marye? Li di enbyen, li se meyè moun ki kapab ba nou repons sa a, E gen anpil nan nou menm la kap gade video a la tou, m konnen ke nou gen menm kesyon sa, defwa nou konn ap poze tèt nou, poukisa n te marye, poukisa 2 moun oblije marye, kisa maryaj ye, èske nou konprann angajman sa ke nou pral pran an. Anpil fwa ke nou wè ke gen yon seri de lidè relijyez ki pran 2 moun yo marye, yo di w fòk ou marye, fòk ou marye, epi annik fin marye nou epi yo vwe w al peri. Sou ankò, m panse sa a, nou ta sipoze edike tèt nou, nou ta sipoze konnen ke avan w antre nan yon maryaj, kisa yon maryaj ye, poukisa w oblije rantre, pou konbyen tan ke w antre ladan l, Se lè yo fin edike ou, kounye a la ou kapab pran angajman sa a. Men, anpil moun ki deside antre nan maryaj, yo pa gen yon ide ki sa maryaj ye. Mwen menm tou, m te fè menm erè a tou. Men, m aprann anpil e nou menm tou, m panse ke nou kapab aprann de chanèl sa a. Se sa k fè ke n ap mande chak moun k ap gade chanèl sa a, ki tonbe sou videyo sa a, n ap mande w tanpri abòne avèk chanèl la. Non sèlman lè w fin abòne, Like videyo a epi pataje l avèk tout moun ou genyen sou kontak Facebook ou, tout moun ki sou ki nan telefòn ou, e konsa chanèl sa ap rive lakay tout moun e nou tout kapab aprann de li e nou tout ap grandi ansanm. Ankò map remèsye nou davans paske m konnen ke avèk sipò nou travay sa lap rive lwen anpil e nou tout kapab benefisye ladann e map pwofite remèsye Marie Saint Fleur ki te reponn ansanm avèk apèl nou ke nou te mande l èd pou l te vin ba nou kout men nan chanèl sa ke li te aksepte avèk tout kè l tout li menm pou l te vin ede nou. M konnen ke n ap apresye sa, e lè ke nou gen yon moun ki deside ap panse pou nou, sa se yon bagay ke m panse ke ki merite anpil anpil felisitasyon, e n ap di Marie St-Fleur ke nou apresye l anpil, e m konnen gen anpil moun k ap mande pou Marie lontan, ki toujou ap tande Marie St-Fleur sou radyo depi an Ayiti, ki m konnen ke depi Marie monte sou chanèl sa la, anminn, nou pral gen anpil abòne. E ankò m ap di nou mèsi davans, e randevou a se pou dimanch 2 me a 3 zè Pou 4 è ankò mèsi pou patisipasyon ou. Pa bliye mwen di nou e premye e pwogram e premye pwogram nou live nap fèl dimanch 2 me a 3 zè pou 4 è pa bliye youn di lòt e pataje e e e videyo a pou youn ka tande pou pou pou nou ka rasanble paske m m bezwen nou tout rasanble paske pwogram sa te rasanble moun se pase tout fanmi kounya gon kriz pou nou pale ansanm ok di youn di lòt Dimanch 2 me, 3 zè, 4 è, Sekrè Familyal retounen! Marie Saint Fleur live sou Emtech Production se Poukisa 2 moun bezwen marye? E se sijè sa ke nou gen pou nou debat. Rasanble nou tout, di youn di lòt e pou nou kapab vini e pran yon repons. Oubyen nou menm tou nou genyen nou gen repons yo. Nou menm gen bagay ke m pa konnen se nou k pral di m ni. Ok? Ebyen, rasanble, epi mete sijè a nan tèt nou pou nou vin bay repons sou li. Poukisa de moun oblije marye? Bon, nou sot tande Marie St-Fleur ki sot pale, e n ap pwofite remèsi Marie St-Fleur. E ankò, nou konnen ke sijè a li poko devlope, e se dimanch 2 me ke nou pral devlope sijè a. E gen anpil moun, m konnen ke k pa ka tann pou dimanch la rive, paske depi ke yo tande Marie pral pale, gen anpil moun ki jis pa kapab rete tann. E se yon sijè ki vas, m pa kwè ke yon sèl jou ap sifi pou nou kapab devlope l. Se yon sijè k ap toujou ap kontinye ap devlope, e emisyon Marie St. Fleur a se sou sa menm ke l pral chita, li pral diskite tout jan de pwoblèm ke n ap konfwonte nan fwaye nou, e kòm mwen di nou, nou kapab rele l, nou pataje ide ansanm avèk li, epi li menm l ap vin avèk yon solisyon pou nou. E mwen te kwè ke avèk sipò nou travay sa a, l ap rive lwen, e l ap rive lakay tout moun, e nou espere ke petèt gon maryaj la ki ta pral kraze, emisyon sa a kapab restore maryaj ou, e se pou sa ke nou la, m ap di nou tout mèsi, ke Bondye beni w.